Oditè Radyo Tele Se Plis ki gen chans konekte nan kat kwen mond lan, gwo bonjou bonswa pou nou tout, se Enfo Plis ki antre lakay ou, non pa m se Dales Seneksan, bonswa tout moun. Rapidman men kèk pwen kap domine aktyalite a, seremoni enstalasyon sa a fèt mèkredi 25 fevriye 2026 la an prezans premye minis a ya, manm gouvènman yo, kò diplomatik ak patnè teknik epi finans yo, Nan diskou li, Serge Gabriel Collin prezante yon dyagnostik klè sou sitiyasyon ekonomik peyi a epi li fè konnen disiplin bidjetè endispansab pou estabilite peyi a. Nouvo minis ekonomi ak finans lan prezante priyorite li ki se ranfòse mobilizasyon resous entèn yo, asire bon jan jesyon depans piblik yo epi respekte angajman entènasyonal yo patikilyèman avèk FMI. Se sa Primati Repiblik Dayiti a di nan yon kominike, daprè Luckson Sainvil. Epi Iran deklare yon atak kont li pral gen gwo pri pou Washington. Se sa chèf eta majò iranyen an deklare. Moussassi fè deklarasyon sa a trè fèm nan dat 15 fevriye 2026 la, an repons ak tansyon k ap monte ant Washington ak Teheran, Chèf eta majò a, Mousasi fè konnen si Etazini menase pou fè yon atak sou Iran, se t ap yon leson pou prezidan ameriken an, Donald Trump, yon fason pou l deklare nenpòt tantativ militè kont Iran t ap mal gide e t ap gen gwo konsekans sou Washington. Mousasi ale pi lwen pandan l ap poze tèt li kesyon Poukisa Donald Trump ap pale de negosyasyon alòske aktyèlman l ap prepare lagè? Li mete aksan sou diferans ki genyen ant diplomasi ofisyèl ak deklarasyon piblik yo. Epi prezidan eli nan peyi Chili a, José Antonio Kast, fè konnen li bay 90 jou pou tout ayisyen k ap viv de manyè iregilye nan peyi a pou yo mete dokiman yo an règ oswa pou kite peyi a, Dèke li fin pran pouvwa a, pwopozisyon sa a deja kreye gwo deba nan sosyete a, gen moun ki wè l kòm yon mezi ki kapab pote plis lòd ak estabilite, pandan gen lòt k ap eksprime enkyetid yo pou fanmi imigran yo ki ka twouve yo nan gwo difikilte si yo pa rive regilarize tèt yo nan dèle prezidan bay la. Epi PM Alix Didier Fils-Aimé rankontre ak Sekretè Deta ameriken an, Marco Rubio. Pandan rankont bilateral sa, 2 ofisyèl yo te pale sou sa ki gen awè a pak pou refonde estabilite nasyonal ak garanti eleksyon kredib an Ayiti, daprè yon kominike Primati Repiblik Dayiti a mete deyò. Yo fè konnen Sekretè Deta ameriken an salye gwo avansman politik sa e rekonèt li enpòtan pou konsakre inite ant fòs politik yo ak aktè nan sosyete sivil la pou yon ajannda tout moun dakò pou yon tranzisyon demokratik. Marco Rubio ak Alix Didier Fils-Aimé te bay yon atansyon priyoritè sou sitiyasyon sekirite ann Ayiti, se te okazyon pou PM nan. te ekspoze tout mezi gouvènman ayisyen an deja pran pou restore otorite leta a epi demantle rezo kriminèl yo k ap twouble lapè piblik. Biwo kominikasyon Primati a di Sekretè Deta a plede an favè yon ranfòsman koperasyon bilateral nan lide pou ogmante kapasite operasyonèl fòs nasyonal yo, epi konsolide mekanis kowòdinasyon rejyonal ak entènasyonal yo, Primati a fè konnen echanj sa yo enskri nan yon dinamik koperasyon fran avèk respè epi oryante nan sans rezilta konkrè pou yon sèl objetif, ranfòse sekirite piblik epi kreye bon jan kondisyon pou eleksyon nan peyi a, daprè Luckson Sainvil. Epi aktyalite a nan peyi vwazen Replik Dominikèn, Prezidan Luis Abinader inogire dezyèm liy tren nan Santo Domingo, se yon ekstansyon 7.3 kilomèt ki fèt pou amelyore mobilite nan pati lwès la. Pwojè sa a pral benefisye plis pase yon milyon rezidan nan Los Alcarrizos ak Santo Domingo Oeste e ki konekte ak 14 lòt kominote. Epi nan espas anivèsè a, n ap swete bòn fèt a salmis Nejan Sanon k ap fete yon nouvo prentan Bòn fèt Nejan Sanon epi bòn fèt a tout moun kap fete pandan mwa fevriye 2026 la. Epi nan espas salitasyon an nap kontinye sale tout moun ki yo menm kap sipòte jounal sa, Mariloude, Carline, Chantal, Natacha Derosier, Moniz Octavius, Naïka Cherelus, Aline Duchesne, Athiel Pierre, Jesula Pierre,

Focus Destiny, Victoria Asoul Agencia, Landy Beauty Salon, Fondasyon Zile, Jèn Konsyan, Mezon Kreyòl, Maranatha Guest House, Aoma Kitchen and Bar, epi pwodiksyon chè pou legliz yo. Si w ta bezwen fè pati lis moun k ap sipòte jounal sa a, pa neglije kontakte n nan 809 218 33 18. Nou se radio tele se plus. E vwala se pwen sa yo ak divès lòt ki te fè esansyèl yon lòt sòti deja posib avèk mwen menm Dales Senexan men se si Papa Bondye prete n lavi. Bonswa tout moun.